Ayiti dwe soti lan enpas kote l ye an. Nou fèt pou nou genyen yon plan. Mwen menm etan Ayisyen, mwen gen yon plan ki kapab de 25 an, apre l ap vin 50 an. Paske peyi an nan yon twou ki fon. An nou kòmanse voye kèk jèn al etidye aletranje pou y al chache konesans. Peyi Dayiti gen yon gwo espwa. 56 pousan de popilasyon l lan li jèn, li o mwen de 20 tan. An nou fè sa, an nou Ede peyi an. An nou voye jèn yo al pran konesans. An nou voye jèn yo al etidye. Ann ale. An nou wè si nou ka derape peyi an. An nou eseye bliye le pase. Nou pa bliye l, men an nou pretann ke nou bliye le pase pou enterè Ayiti. Dè zòm nou konnen ki fè peyi an mal, dè peyi nou konnen ki fè peyi an mal, an nou retire tout rankin nou, an nou negosye avèk moun sa a, lè moun sa a vini avèk ou ide, an nou pataje l. Youn nan ide map di. Se ide dola 50 yo pran sou pèp lan pou dyaspora kap voye manje oubyen kap voye kòb an Ayiti. Sou chak kout fil yo pran dè peni. Se dè milyon, dè milyon, dè milyon dola sa rapòte pa jou oubyen pa semèn oubyen pa mwa oubyen pa ane. Se dè milyon dè milyon de dola. Kote kòb sa yo? Ide an, li bon. Se pa poutèt se so and so, se pa poutèt se yon lòt moun, yon lòt moun ke nou pa renmen, yon lòt moun ki fè peyi an mal, ki vini a ide an pou nou di peyi an pa bon, ide an pa bon. Pe ide an, ide an, li trè bon. men se jan ke nou itilize ide an. Nou pa panse ke si dyaspora a wè ke genyen yon gouvènman, genyen yon eta ki konsekan, leta konsekan l konn sa lap fè, gouvènman an pran men li pou l pwoteje, pou l dirije peyi an, lè sa kap antre li vle mennen peyi an kote l vle mennen l lan de lavan. Se pa dola 50 dyaspora a t ap bay. Li t ap mande menm pou yo pran menm 5 dola chak tan l voye manje oubyen l voye kòb. Se pa peni pou yo ta pran nan kout fil lan. Yo te ka pran 10, 15, 25 santim. Pou ki, menm yon goud. Men pou ki rezon? Paske, lè ou pran 5 dola a, Lè ou pran goud sou kout fil lan, se dè bilyon dola k ap antre lan peyi an. Peyi an ap vin gen kòb pou l fè dè pwojè, pou l ede pèp ayisyen. Men lè ou pran kòb sa a, moun nan se gwo jet ski l ap achte, se gwo machin l ap achte, se gwo kay l ap bati, se plis girlfriend ke l genyen. Li pa lan avantaj Ayiti. Sa se kòb pèsonèl li ke l pran. An nou pran ide an, an nou eksplwate ide an yon lòt jan. An nou moutre moun kap ki prè pou ki bay 5 dola oubyen dola 50 lan pou li wè ke sa kap fè a kòb lan. An nou ede peyi an mezanmi. An nou ede peyi an. Gen dè ide nou kapab pote. gen de bagay ki kapab fèt. Se pa chita di ke la Frans te fè Ayiti peye endepandans li, li prè pou la Frans remèt Ayiti kòb la. Ide an bèl, tande byen wi. Ide an bèl, mwen renmen ide an, trè enpòtan. Men an fon ti Panse tou piti. Meton ke demen si Dye ve la Frans di wi lap remèt kòb lan. Kiyès ki pral resevwa kòb sa a? Kisa kòb lan pral fè pou peyi Dayiti? Kòb sa a se kòb pèsonèl ou nèg wi li pral ye. Se pa kòb peyi an lap ye. Se yon nèg ou pral fè pi rich. Men menm nèg sa a, w ap wè gen moun ki pral defann li, li pral di w pito se yon Ayisyen ki pi rich ke kòb lan rete an Lafrans. Ou genlè pa konprann. Tande sa l di wi, Pito se yon Ayisyen ki pran kòb lan, li jwi l avèk girlfriend li, avèk pitit li, ke kòb lan rete nan peyi franse. Non! Kòb sa a, se te swen peyi Dayiti. Dans ce cas kòb sa fèt poul retounen an Haïti pou li ede Haïti soti lan mizè kel ye an. Se pa byen yon nèg. Manmanl a papal pat kitel pou li. Dans ce cas, mwen menm, mwen pa dakò pou kòb sa antre peyi d'Haïti kounye an. Yon moun kapab di, oh misye pa patriyòt. Non, se paske m patriyòt ki fè ke m di l. Kòb sa a dwe antre nan peyi Dayiti lè gen yon Ayisyen onèt, lè gen yon Ayisyen ki prè pou l mennen peyi Dayiti, pou l avanse avèk Ayiti, pou li sispann mete yon, pou l mete yon fren pou Ayiti sispann desann mòn l ap desann nan. Apati de 1986, peyi Dayiti se pa tou piti l ap desann mòn nan, se degringole l ap degringole. Sa k fè sa? Peyi an fè dèzane ap desann mòn nan, machin nan ap desann mòn nan tou piti, transmisyon l kraze. Kounye a. Pa gen konpresyon kap fèt nan transmisyon an avèk nan motè an, kounye an se degringole lap degringole, sil tap desann mòn nan a 5, 10 kilomèt pa è, kounye an lap desann mòn nan a nenpòt 50, 60, 70 kilomèt pa è. Dan se ka, si nou pa fon bagay rapid, machin nan, peyi Dayiti, pral nan falèz lan. Nou bezwen dèzòm prè, dèzòm konsekan, dèzòm save, dèzòm ki patriyòt, dèzòm ki konfye, ki fyè dèt ayisyen pou ede nou bloke Ayiti desann mòn nan. Se pa yon tach ki fasil. Li difisil. Li difisil. Pase gen anpil, gen anpil aktè. ki vle machin nan degringole paske se la a yo fè kòb yo se sa k fè w wè gen de kriminèl gen de bandi chak gwoup chak aktè sa yo yo gen gwoup bandi pa yo yo gen gwoup kriminèl pa yo yo gen gwoup dechoukè pa yo yo gen tout gwoup sa yo de sòte ke pou peyi an toujou ap degringole. Peyi dayiti pran mezanmi. Peyi dayiti pran. Se sak fe ke mwen di. An nou travay avek jen yo. An nou voye yo al etidye. Gen moun kap di yo pral etidye yo pap tounen. Nou pa konn le fiti. Si nou voye 100, 60 retounen, 70 retounen, se peyi Dayiti ki pral benefisye de konesans yo. Men a sa nou genyen yo kounye an. Sitiyasyon peyi Dayiti kounye an. Pwoblèm Dayiti kounye an. Moun k ap viv lan peyi Dayiti kounye an. Gouvènman kounye an. Li pa kapab fè anyen pou peyi Dayiti. Son sèl bagay yo fè, yap fè pou tèt yo. Yap vòlè peyi an, yap fè peyi an vin pi mal. An nou mete yon plan. Si te genyen. San ki te koule nan epòk esklavajis lan. Esklav te mouri pou yo te bay Ayiti endepandans li. An nou goumen pou dezyèm endepandans Ayiti an. San ap koule, men nou dwe goumen pou n soti Ayiti nan enpas ke li an. Merci ebyen pou ti moman ke nou te ban mwen an. Non mwen se Frantz Torchon e a la prochèn.